Estivaliz 509, Blue Martini aswè a la nan kay m avèk yon nèg bò kote m nan la, se premye fwa Joram ye avè l la la n ap pale. Dadou, DYS, ou la, se kijan w ye? Estivaliz 509, M salye tout moun, m salye Junior, m salye tout moun ki avè nou aswè a, nou nan Blue Martini, n ap pase yon ti tan, n ap gad sa l ap bay. Bon mwen m Anpil pale anpil fèt Mwen m ka di Bon m poze kesyon Bon m poze Dadou kesyon sa Dadou Konbyen fwa mwen avè w nou konn pale nou konn wè? Bon e Plezi ankò pou ke nou ansanm Si m pa Si m pa fè Si memwa m pa fè m defo Jodi an ka petèt 3 ou 3 ou 4 a 5 fwa depi ke mwen menm m konnen ke kontak dirèk pa m ansanm avè w ke m ap pale avè w Yep.
Bouladou, n ap fè yon pale sou biznis lan, ou son animatè e tout, bon m kapab di ki moun ki pa konn Dadou jodi a, pa gon videyo sou rezo a la w ap jwenn yon slogan Dadou ladan l, lè sa rive sou w Dadou sa sa di w? Stil,
anpil moun, gen moun ki toujou pa konnen nou, stil ke n ap travay, sa se kanmenm. E yon bèl, yon bèl bagay. Men sa pa vle di pou otan ke pou nou sispann travay. Donk sa se premye pati an. Donk nou menm nou dwe kontinye nan menm wout ke nou ye. Paske travay lan li, se jiskaske nou, nou repoze, se lè sa li fini. Donk sa yo se kòmansman paske dans un, nan yon tan, yo te di ke nou menm an Florid nou pat anyen. Jodi an, si se nèg Florida kap fèl, Ke l te ekip 4 pa 4 lan jeneralman ke w konnen m wè talè w t ap pale avèk Venus mwen di ke se ekip lan se Florida se nou tout se moun ki nan state lan se moun ki ki sipòte nou sa di nou ke nou ka travay an nou travay jodi an petèt mwen devan de la sèn demen se ou menm e sou tout rès moun k ap vini k ap devan sa di nou sa fè n kontan donk men se Florida pou mwen menm paske on a on moman se pa t nou menm. Yo pa t wè nou konsa. Men jodi a nou travay pou nou fè l jan l ye a. Donk se sa k enpòtan. Nou fè, nou fè yon pakèt bagay. Nou fè yon pakèt bagay. Men sa se se sa ki pi piti yo ke nou fè, nou fè la pou lenstan. Gen pi gwo bagay ke nou, nou panse ke nou ta renmen fè. Ki ati nou fè de biznis lan nan moman an? Bon, yon lòt apwòch pou ke nou gen de biznis lan. E paske avan nou te toujou konn fè bèl fèt. Nou toujou genyen toujou gen anpil moun ki sòti. Kesyon jodi avèk apwòch ke moun yo ap fè de rive de moun Biden nan tout nivo ke moun yo antre ki pèmèt ke sitiyasyon vin chanje sou Donald Trump. Donk moun pral nan bal. Donk se fò nou fò n apwoche l avèk pou nou gen toujou menm ansanm de moun ki konn vin nan bal yo, pou nou pou nou panse avèk pri bal yo, pri djaz ap touche pou nou toujou gen bèl sware. Apa jodi a nou nan Blue Martini, konbyen moun ou wè nan Blue Martini? Gen dè santèn de moun nan Blue Martini e se pa de bagay ki fèt ke yo medyatize. Sa pa anpeche ke moun la. Donk kesyon ide kap fè konprann ke se moun Biden, se moun avan moun Biden te konn bal yo te konn fè moun. Moun Biden te ogmante biznis lan ki te trè bon paske vin gen plis ayisyen fas avèk sitiyasyon an Ayiti an. Men jodi a donk swa yo ka toujou fè moun. Nan moman, ki solisyon ou panse k ka pote? Avèk pwoblèm migrasyon sa ka pa afekte aktivite yo? Bon, yon nouvèl apwòch, paske gen moun ki pral pèdi travay, ki renmen pwogram ki pap ka al nan pwogram. An nou gade pri yo, bal yo pou plis moun kapab gen plis avantaj pou yo al an bal.
Nan Tecova, Bahamas, gen yon grann reyinyon k fèt, e ou menm avèk Leo a, yon reyinyon! Ou menm avèk Lewa te gen tire te anpil tire kòd sou platfòm yo jodi e dènyeman la ou rele Lewa live an piblik pou di Lewa vin jwenn mwen Lewa ou di nap vin jwenn mwen ki kote ide a pral sòti pou te fon rekonsilyasyon konsa avèk Lewa? Kitem diw
sa anpil moun poko konprann ke bagay pèsonèl avèk bagay piblik m pa gen anyen ki pèsonèl. Ap, oubyen ide ke m gen de Lewa a gen dwa pa chanje, jan m konsevwa Lewa. Men Lewa, se yon moun ki renmen lavi, se yon moun k ap viv. Donk, lè yon moun di m ke ou kenbe Lewa, ou pa ka bi avèk Lewa, e ou e tèt ou, e tèt ou kenbe. Paske Lewa, Lewa pa, Lewa gen yon avantaj ke anpil, anpil nan nou nan biznis lan pa genyen. Lewa ka gate zanmi avè w kounya l ka byen avè w talè. Paske l pa pèsonèl. Li pa t janm pèsonèl. Mwen jeneralman pwoblèm mwen avèk nan biznis la pa pèsonèl a oken nèg. Paske gon jou, gon jou nou tout ap absan e nou chak pral nan pati pa nou. E chak pati pa nou pa gen anyen de rankont. Donk nou pa gen anyen ki, ki pa gen anyen kòmsi ki, ki vrèman ki entèn, ki anndan. Donk se jan nou konprann nan. Lewa, Lewa, Lewa. Pa gen pwoblèm avèk rekonsilyasyon e nou menm tou nou rekonsilye avèk moun ki vle rekonsilye. Ok, ki mesaj ou genyen pou pou lòt moun ki pa ko prè pou rekonsilyasyon yo? On jou yap prè. M swete yo prè. Mèsi Dadou.
Nou pa fòse yo prè. Mèsi Dadou. On jou yap prè.